Papa Bondye sak fèm rele w la a bonm vini klè avèk ou. Ou mèt pale wi pitit gason mwen. Monchè depim fèt.
Mwen rans ki gen isi mezye. M toujou tande yap di ke Ayiti se peyi pòv. J'aimerais savoir. Ou pale fransè tou wi Bondye pa vre? Wi gason mwen.
M konn sa. Paske yo di m se ou menm ki mèt linivè, ou tande tout lang, tout nasyon. Jan sitiyasyon Ayiti ap dewoule a la, m panse. Petèt se pè Letènèl. ki ka bonm yon esplikasyon sou sitiyasyon sa. Te m eseye rele li pou m konnen sa k ap pase an Ayiti konsa.
Retounen nan kòk ou tande.
Telefòn ap sone wi. Wi alo papa bondye kijan w ye. Mwen byen wi degode e ou menm koman w ye. Ebyen pè letènèl ou konnen nou la wi gason mwen monchè m pa konnen non m konnen w son nèg ki okipe anpil. Monchè, mwen pa gen tan vrèman pitit gason m, men ou ka pale avè mwen. Monchè, m pa konn ki mirak non k fè m jwenn ou la a. Ebyen, n ap travay, ou konnen. Wi, m konnen. M konnen linivè a li gran, e se ou ki kontwole l tou, konprann, paske se menm Bondye ak Lachin. Wi paske se menm bondye a ki Canada tou pa vre? Wi se mwen menm, se mwen menm. Wi m konnen travay ou anpil paske menm ou menm ki an Haiti a se ou menm ki. Retounen nan kòb ou tande.
Wi se ou k la France lan tou. Exactement ki moun ki baw nimewo m.
Wi papa bondye. An ki moun ki banm nimewo ou. Ui kiyes ki bo ou la. Enben ou Monchè ou va eskizem wi m fon dezòd paske. Pa enkyete w gason m.
Wi. Map tande w wi gason mwen. Monchè sak pase?
Mwen te ale kote kote kòman kote senpyè. Ou mal pati. Pou m te al chache nimewo w nan men senpyè.
Wè rans ki gen isi mesye. Monchè se pandan map soti kay senpyè a mwen pa jwenn senpyè epi mwen rankontre avèk zanj Gabriyèl. Oh! Konsa Jans Gabriel di mwen monchè se sèl moun wi se sèl moun mwen ka jwenn nimewo l. Pèp ayisyen nou pral kriye. Nimewo w nan men li wi se lè sa Jans Gabriel bon se lè sa Jans Gabriel di mwen Sen Pyè pa gen nimewo w ni Sen Jan e kòman ni Sent Sesil, ni Sent Lisi, ni, ni, ni, ni, ni Mari ki te manman Jezi a pa gen nimewo ou. Bagay la pral grav wi. Wi, se sèl Jezi Kris ki gen nimewo ou. Koulye a li di mwen, l ap tcheke Jezi Kris pou mwen dèyè nimewo a. Wi. Koulye a Papa Bondye, Granmèt mwen, Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Createur de l'univers, se konsa monchè zanj Gabriel, Ou mal pati. Avèk akanj yo te tcheke Jezi. Se nan tcheke Jezi a genlè yo jwenn nimewo a, epi yo tou pase nimewo a ban mwen. Mwen se sa wi nou di la. Yo di mwen pou m rele ou, eh, sitou aprè midi yo, konprann, se lè sa a Wi se lè sa w ap vizite latè epi m a pa jwenn ou. Men li di m telefòn ou toujou disponib men w gen anpil moun pou w resevwa sou liy nan, se yonn nan rezon k fè m gendwa rele w epi apèl la pa pase. Mwen toujou disponib pou tout pitit.
Monchè, m gentan remèsye w la wi paske w pran apèl mwen. Monchè le pwoblèm ki se poz sè ke Je m'appelle tonton degode komedyen pèp la. Ede chantè pale. Wi un jèn ayisyen. Wè jan skike isi mesye. Wi un jèn komedyen un jèn evangeliste. Mwen wè w chante tou pa vre. Wi mwen chante pou ou tou. Mwen chante pou ou mwen fè louranj ou mwen adore ou mwen priye 3 fwa pa jou.